Se yon deklarasyon tèlman estraòdinè, anpil moun ap mande èske Wilson Isidor te nan ekip la, bèl lurèt de sela. Èske Wilson Isidor, depi lè li te piti, li te genyen yon anvi pou li pote koulè ekip ayisyèn nan? Anpil moun ap poze kesyon, èske misye li menm? Se paske l te gentan jwe pou Lafrans nan nivo pi ba yo ki fè l t ap ezite vin jwe pou la seleksyon nasyonal pandan ke yo t ap mande pou li a. Paske se yon deklarasyon kote misye ap pale, se yon adrès a la nasyon ayisyèn. A raple ke lòske yo te seleksyone l nan pou match amikal ke nou ta pral jwe kont ekip Tunizi a e ekip Island lan, Li te gen nan fon deklarasyon, kote li ta di konsa, m te vle yon lejand, mwen vle devni yon lejand, menm jan premye moun ki te patisipe nan koup di mond lan avan yo se te de lejand. E li te di ankò, Ayiti nou t ap mande pou mwen, epi li te di men mwen. Men sèt fwa si, Wilson Isidore li fè yon lòt deklarasyon kote li adrese l au peuple haïtien, li adrese l à la nation haïtienne, c'est une adresse à la nation haïtienne. Se pa yon, comment je peux le dire, yon deklarasyon ki twò long. E sa fè m pral pèmèt aske ou tande li epi pou n kapab analize sèt deklarasyon pwisan, malgre se an franse ke li ye, men m panse ke la majorite dè Ayisyen, yo kab gen kapasite pou yo konprann sa ke Wilson Isidore li menm li di a nan adrès sa ke li menm li fè a la nasyon Ayisyèn. Misye pwouve ke Li menm li gen kapasite pou li kapab fè des choses extraordinaires pour l'équipe nationale d'Haïti. Nou konnen ke nou nan yon gwoup ki vrèman dur, se yon gwoup ki genyen Maroc ladann, se youn nan kòmandan kap dirije zòn afriken an, zòn afrikèn lan, epi nou genyen osi le Brésil, se youn nan. ekip ki ap kòmande mond lan nan matyè foutbolistik. E osi nou gen Ekòs, bon, yon ekip ki parèt enpe mwen, enpe mwen pa rapò avèk lòt ekip yo, pa egzanp, dè ekip kòm le Brezil, kòm. Osi le Maròk. Men, katmenm son ekip ki klase nan klasman mondyal lan nan pozisyon ki pli wo yo pa rapò avèk lekip ayisyèn de foutbòl. Ebyen, nou konnen ke son gwoup ki parèt enpe dur, son gwoup se ki parèt enpe konplike pou Ayiti e anpil moun ap mande eske Ayiti li menm lap pase premyè etap sa pou koup di mond lan. Bon nou tap vreman apresye sa pou nou ta wè Ayiti li menm li kalifye. Men sa enpòtan jodi a se la motivasyon de Wilson Isidor. Nou konnen ke misye se yon jwè pwofesyonèl ke li ye, li ap jwe nan ekip Sunderland lan. Misye li menm li li pa gen twòp laj ke sa, li te ka toujou di lap tann pou l wè si l te kapab toujou jwe pou la Frans men gras avèk Monique André et autres membres de la Fédération Haïtienne de Football, yo menm yo te fè de demach estraòdinè, vrèman pwofon, omwen pou yo te kapab twouve Wilson Isidore kòm yon jwè ki vrèman estraòdinè oubyen yon jwè ki kapab fè lakoulè, nou te wè sa devan ekip islandèz lan, pou l te kapab jwe pou seleksyon nasyonal la. Alò sa te pran anpil tan, gen anpil moun ki t ap di èske l ap vini vre, èske l pa t ap vini, men ofinal, enpòtan se ke nan lis ke Sebasyen Minye te bay lan, li menm li te antre ladan. Men depi lè misye fin retwouve ekip la, misye ap fè de deklarasyon estraòdinè. A chak kou, misye ap mete lajwa nan kè pèp ayisyen an. E jodi a, nou wè ke Wilson Isidore li menm li fè yon deklarasyon pwisant e e ki vrèman estraòdinè e m panse ke nou dwe analize l men jis avan ke n analize l ban m ban m lès ou tande l m ap lèse w tande l dabò ban m lèse w tande l pou w byen tande l e apre w fin tande l mwen menm m ap tounen pou m kapab di w kisa ke mwen wè de deklarasyon sa ke Wilson Isidor li menm li fè ban m pèmèt aske w tande l men avan gen yon bagay ou dwe fè pafwa gade videyo a pa like l like videyo a kounya menm lè s on like epi abòne si w potko fè sa an n tande ansanm.

Bon m lèse w tande l ankò, bon m lèse w tande l ankò paske misye ap degaje yon fyète la, l ap pè, l ap degaje yon kouraj la, ke l di konsa ke n ap pote rèv ou, waw, bon bon bon m lèse w tande l pou n kapab, avan ke m fè kòmantè a, an retande l ankò kounye a la menm. Bonjour à tous nos compatriotes haïtiens Et les fans au monde entier ou que vous soyez aujourd'hui. Premye sa ke misye fè, li salye pèp ayisyen an e osi avèk fanatik nan mond lan. Sa pwouve yon pwofon respè lòske moun nan li menm, li kòmanse pa se kon apèl la salitasyon. Li kòmanse pa la salitasyon. Epi, li pral adrese mesaj lan avèk pèp ayisyen an. An nou tande lòt sa l di an. An nou tande trè byen sa ke l di ankò. Aujourd'hui nous allons porter vos rêves sur nos épaules, nous allons nous battre avec fierté, courage et détermination. Lòt sa ke misye di, misye di konsa ke nou ap pote rèv ou yo pou ou. N ap pòte espwa ou yo pou ou. N ap pòte, sa vle di ke tout sa ke ou ta renmen yo, se sa ke nou pral fè nan koup di mond lan pou ou. Sa vle di ke misye montre ke se pa tou senpleman pou li ke l pral jwe, men se pour le peuple haïtien. Se pour Yon pèp kap pase de sitiyasyon vrèman difisil e yo li panse ke si yo pote rèv yo avèk detèminasyon, avèk kouraj, avèk fòs, ebyen Ayiti li menm li kapab jwenn yon souf estraòdinè. Odela de pwoblèm ke n ap travèse, si nou gen de jwè kòm sa ki ap pote koulè nasyonal lan e yo gen kapasite vrèman, paske se de jwè ki vrèman estraòdinè ki ap fè travay sila. E nou te wè ke depi nan match Island lan, misye te moutre kiyès ke l ye. Li te moutre ke l se yon jwè pwofesyonèl, li gen kapasite pou l transfòme yon match an 1 enstan e m panse sèt fwa si ke jan ke misye dil la Brezil pral gen nan menn, Island pral gen nan menn e bagay yo yo menm yo pap fasil menm menm pou ekip advès la. Men ann tande Ninie sa ke l te di a pou n kapab omwen fè yon kòmantè ki plis long. Ann tande ansanm.

Paske menm an tèm de kwayans psikolojik, ebyen sa pote yon fòs avèk ekip lan. Sitou avèk de fan ki deja Etazini ki ap fè le deplasman pou yo kapab patisipe nan match foutbòl sa yo, m panse ke se ape yon mwayen estraòdinè pou yo kapab yo menm pou yo vanse avèk se jan de ekip de football lòske yap jwe pa devan ekip brezilyèn nan, m panse ke yo pral gen posibilite yo menm pou yo kapab gen plis motivasyon e fanatik osi ki gendwa pa gen pwoblèm kòman m ta kapab di sa imigrasyon lòtbò a kap fè de gran deplasman pou yo kapab al asiste avèk match sa yo pou yo kapab vanse vè lavan. Enben, sa montre nou ke Wilson Isidor, li menm, vin jwe pou Ayiti, se yon desizyon estraòdinè ke l pran. Se yon desizyon pou li pote le drapo ayisyen, pou li kapab pwouve men kiyès ke l ye, men kisa ke li kapab fè pou ekip Ayisyèn nan e m panse ke sèt fwa si l ap yon avantaj estraòdinè pou ekip Ayiti a, li menm l al pwouve avèk de jwè kòm Bellegarde ki te rejwenn ekip la, Casimir e m panse ke Wilson Isidore ta dwe nan list titilè pou ekip sila. Se sa k fè mwen ta vrèman kontan pou mwen wè jan Wilson Isidor li menm li pral reprezante lekip nasyonal Dayiti jan ke l te fè l devan Islande lan pou l ap make de gòl estraòdinè par devan lekip brezilyèn e m panse ke sa t ap fè nou plezi pou nou wè yon bagay konsa bon se Ayiti se Ayiti pou make men Sa enpòtan se ke se wè devouman, se wè jan ke Wilson Isidore li menm li motive, jan ke li menm li vle jwe pou la seleksyon Ayisyèn de foutbòl, li vle pwouve ki kapasite ke l genyen, ki kòman je peux le dire, ki devouman ke l genyen pou l jwe pou la seleksyon nasyonal Dayiti. Otre pwen ki vrèman enpòtan. Il se peut que Odson Edouard et Gorby Jean Baptiste yo pa reprezante ekip ayisyèn nan pour koup du mond sila. Alors yo te fè de demach vrèman men jiska mentnan nèg sa yo toujou gade yon espoir ke yap jwe pou ekip fransèz lan. Ebyen akoz desa yo pa vreman bay a avi yo pou yo kapab jwe pou seleksyon nasyonal ayisyèn nan. E m panse ke se yon bagay ke yo ta dwe mete an evidans, se yon bagay ke yo ta dwe gade paske sinon yo menm yo ka rate e. koup di mond lan e da menm jwè sa yo kap jwe pou ayiti e m panse ke nan atak ayisyèn nan e osi defans atak ayisyèn nan epi nan mitan tèren an ta vreman gen wè renmen wè gòbi jan batis e nan atak la odson edward nou te ka marye l avèk wilson izidò e lè sa nou tap gen yon ekip ki plis fèm yon ekip ki pap bay anpil pwoblèm pou kòman je pe le di pou koup di mond sila e lè sa nou pa ta ka pral di konsa ke nou gen yon ti ekip sèlman Se gadyen nou yo avèk defansè yo. Bon, gon defansè la ki sanse rejwenn ekip la, ke nou poko konfime a san pou san. Men, daprè lè nouvèl, e menm Carlo Marcelin te pale de ranfò sa yo ki ap rejwenn seleksyon nasyonal la. Bon, daprè de moun ki vrèman pwòch federasyon an, yo konfime yo, yo konfime ke jwè sa yo yo menm, yo ta dwe rejwenn la seleksyon nasyonal Dayiti, epi yo menm pou yo kapab fè yon travay estraòdinè. Nou menm sa n ap fè? Nou ap tann, nou ap tann, nou ap tann epi pou nou kapab jwenn rezilta ke nou ap chache a e m panse ke ekip ayisyèn nan li gen anpil leson pou li bay, li gen anpil a aprann osi e nou panse ke Ayiti li menm li pral fè yon bòn figi dan la koup di mond 2026. Kounya e m ta renmen tande w nan kòmantè a kap di kisa w panse de deklarasyon sa ke Wilson Isidore fè e osi patajel avèk dè zami kòman je peux le dire patajel avèk dè zami e osi kòman je peux le dire e e e envite zanmi w yo a gade fifa foot paske nou menm nap la pou tout aktyalite nan koup du mond lan e lè sa nap bay dè enfòmasyon kle konsènan tout foutbòl nan mond lan ki kapab enterese yon ayisyen ebyen mèsi dèske w te pran le tan pou w te gade video nou yo ebyen. Nap ret tann ou nan yon lot video. Merci.